Pou n fè menm jan avèk Rwanda, pou n fè menm jan avèk Kiba. Ou wè, nan mwens ke dizan, Michel Martelly kraze peyi a, bay misye yon moto, non ba l dis machin pito, non, ba l vin anvlòp pito, misye boule kòb Petrocaribe a, vwala ou nou an sòm! Ou wè le pwoblèm? Le peyi è antren de krame, le milat mèt le fè a notre belle belle des Antilles!

Pa gen demen, peyi a fin kraze. Yow Jovenel epa premye chef deta yo tiye depi 200 zan les mulat nous tiennent bordel de merde les mulat nous empèche de respire ou janm wè yon milat polisye ou janm wè yon milat chofè moto ou janm wè yon milat chany non nou menm nèg nwè yo pran nèg nwè pou manje yow men sa map diw wè dyòt depi ou konnen koulè pow se nwa.

Depi ou se nèg nwè, ou panse ou t al lekòl, yow! Nou p ap kanpe pou n kwaze ponyèt nou, pou n ap gade y ap kraze patri nou. Si sa pa fè w mal, sa fè m mal menn. Y ap boule patri m nega m. Pèp mwen tounen, gade! Fanm nan peyi m, se pantalon san fouk yo mete. Depi ou parèt ou wè de bò fant bòbò yo. Nou pa gen prestij. Yow! Ayiti fini. Ou wè demen? Pa gen demen. Se yon etidyan k ap pale avè w la. M ap pale avè w selon moralite lemond. Lemond ap avanse, peyi m anreta. Poukisa? Poukisa? Èske pami pèp mwen pa gen Ayisyen konsekan, moun ki konn sa yon konstitisyon abònman vle di, moun ki al lekòl, neganm? Yow! Revolisyon pa fèt san konesans! M rele Black Diamond Nwa. Si w konn jan pèp sa te egziste, nou se yon pèp survivor. Jounen jodi a rive pou chak nèg nwè rasanble. Yo! Ou konn sa jenerasyon 90 la di? Li di yon konn parèt sè lè bwa kwaze, a regarder notre belle perle des Antilles se faire depouiller par eux, par les mulattes! Yo! Ou pa konprann sa milat sa yo fè nou depi lè Dessalines tap separe blen. E poutèt sa yo tiye Dessalines. Milat yo fon konplo. Y ale an Europe, yo di yo fè pati de lame endijèn nan. Yo di yo ka bay anprè la. Pou yo ba yo kontwòl teritwa la. Ebyen, ou janm wè milat ap dèyè gaz anba ponp? Yo di y ap pran nou menm ti nèg nwè. Y ap fè nou ap mache dèyè yon galon pou tout jounen. Y ap anpeche n manje. Yo, yo di y ap pran lavi nèg nwè a, y ap fè nèg nwè a regrèt li te sòti anndan koko manman l. Men tande byen, mesye, ou wè yon nèg nwè? Ou wè yon nèg nwè djwed? Yo, nan Labib, Dye di konsa, Se paske nèg nwè a pa li. Nèg nwè gen zòrèy tande. Dye di l kreye plame nèg nwè a nwa pou l moutre l valè nwa. Li kreye plame l blan pou l moutre l blan la pou l siye bouda l. Li kreye plame l blan. Nou mache sou blan. Desalin te ekri sa nan, nan, nan nas. Yo, jounen jodi a lè w ap tande Malif pare de lakay ou. Li pral yon bagay pou chak Ayisyen. Pou ranpli devwa w. Wè, pa janm bliye sa m di w. Ou menm ou te jwenn yon wòch lè w parèt nan sosyete a ki te yon wòch pou jenerasyon k ap vin apre w la. Mwen menm se jenerasyon 90. Nou fòme, nou fè segond, nou fè katriyèm. Yo, nou konn sa yon konstitisyon vle di, nou konn sa yon abiman vle di. Revolisyon pa fèt san konesans. Nou pa p pran lari pou n al boule kraze. Bagay pa nou ankò. Non, n ap met sans. Fòk nou regwoupe. Pase men sa m ap di w vè lè 1804. Wè lè esklav yo te fè 1804?

Se paske nan konstitisyon peyi m, m pa t konn sa fondatè m te fè pou yo te jwenn peyi m. Anprè an la di pa kite nèg blan sou sòl ou a pitit gason m. Si w se Ayisyen, jou k ap vini yo, revolisyon an se antre nwa e blan. Ou wè Rwanda? Afriken yo te leve yo di mesye n pa ka se Afriken, nou la nou nan peyi a n al lekòl mesye, pou se moun sa yo ki sot lòt kote k vin la yo gen bèl machin, Bel bagay oh mesye oh nou se pitit Bondye tou. Jounen jodi a se sa pèp ayisyen ap di tande frè anbyen tout afriken yo regroupe yo yo rele yo jounen jodi a wè nou menm jenerasyon 90 nap rele tout milat milat yo moute mi yo byen wo lè yap manje poun pa wè lè yap benyen nan pisinn poun pa wè yo pran pòz nèg nwè pa li yo pran pòz granmay sou nou

Pa gen demen ni pou mwen ni pou ou demen an ayiti fini ayiti boule dread sa e demolisyon ayiti tande frè tande frè revolisyon